Wap gade nèg sa yo tèlman awogan, yo tèlman frekan, yo di w sak fè yo kontribye pou yo tiye Jovenel paske Jovenel te twò awogan. Men Jovenel paka pa awogan, m paka paka gade yon milat nan zye. Lè m gade yon milat nan zye m wè yon pitit difikilte, yon sèvant. ki tap travay kay papal epi papal vyolel kolon an vyole sèvant lan epil ba yon milat milat la pa anyen aloske lèm wè jovenel moïse se tout yon lòt istwa se yon konkèt se yon konba.
Salut tout ayisyen m yo nan le mond antye nou konn non an deja se Niberson Doleus m vin pataje yon video avèk nou la pote atansyon de tout sa mesye Rosemond Jean di nan video sa son nèg m renmen anpil son nèg apa de Jovenel Moïse m ka di Se li ki vreman gen byenèt peyi dayiti nan kèl. Pataje, pataje, gade video sa, pote atansyon, li di tout sa m tap di nan tout semèn yo. Antouka, ou konnen deja, m pa vle fè video m yo twò long but video sa, li di 7 minit, na renmen nou gade l de kòmansman jiska la fen paske misye di anpil bagay ladan li e tout ideyoloji li yo e menm jan avè m li pataje l Ankò m pat kwè gon yon lòt nèg ki te ka fè tout bagay sa yo. Rosemond Jean son nèg pou nou pran o serye paske mwen m kwè son nèg serye liye depi ou wè map swiv on nèg depi ou wè mwen renmen on nèg konnen nèg sa son bon bagay e Rosemond Jean egzakteman moun sa li ye. Kòm abitid m pa vle fè video m yo twò long gade video sa pou mwen silvouplè. Mèsi a on lòt video. Peace. One love.
Kote k gen akò, se kote k te gen dezakò. Si pa gen dezakò, antre ansanm asasen, otè, ko-otè, otè entèlektyèl. Nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, pa ka, yo pa ka gen akò antre yo paske pat gen dezakò. Te anndan ekip sa te deja gen yon akò. Nou antann nou nap asasinen Jovenel paske lap pale de pèp. Nou antann nou nap asasinen Jovenel paske li menase lèzenterè de sa yo rele oligachi a. Puiske Jovenel Moise menase enterè Dimitri Vorbe, Reginald Boulos e ot Libanè yo, ebyen n ap fè yon akò otou de sa, mwen m ap met lajan, ou menm w ap mobilize sa yo rele les pseudo analystes medya yo, les pseudo analystes ki fè pa nan yon ansanm de medya. Ou menm wap okipe de kominikasyon, ou menm wap okipe de chèche zam, ou menm wap chèche minisyon, ou menm wap mete lajan. Se akò sa a. E se sa ki bay pwa akò a. Gen, ou kapab twouve dè inosan, de moun podyab grangou, paske twa ka nèg kap fè politik an Ayiti, anpil nan yo se grangou k fè yo fè politik. Men se pa idewoloji, ni apatenans, ni konviksyon, ni, e, e, e, m ta di, volonte pou wè kèlke choz chanj. Men se senpleman, e, depi m pran lari m paka pa manje pou jounen an, se sa ki esplike ou wè pa gen konviksyon, pa gen apatenans, mwen, e, e, ou wè nèg sa a jodi a l t avèk Jovenel Moïse, epi demen maten ou wè l gen t ap fè konferans pou, pou, e, e, e, e, e. M ta di, prezime asasen, Ariel Henry. De moun ki te konprann, ki te di Jovenel se te dye yo, ki t ap fè mouvman pou konsolide Jovenel Moïse, epi jodi a ou wè yo, se yo ki nan radyo, televizyon, k ap fè konferans pou, m ta di, doktè, doktè yo rele Ariel Henry a. Ok? Prezime ansasen ke tout endis montre sitiyasyon. Sa vle di, nou menm. M vle ke tout moun konnen akò Louisiane la m pa konn nan kisa dyaspora a rantre. Pandan dyaspora ap fè gwo manifestasyon New York, an Frans, Kanada pou mande jistis pou Jovenel Moïse, epi yo menm yo swazi yo di yo reyi yo atravè Louisiane y al bay lejitimite y al konsolide 3 gwoup ansasen k met ansanm pou asasine Jovenel Moïse. Se ke nou menm sak fè nou di nou pa fè pati akò a, si ta pou gen akò se antre nou k ta dwe gen akò. Ant yo menm kòm ansasen ki tiye Jovenel avèk mwen menm ki vin dakò ke yo touye Jovenel, enben kounya nou vin fon akò otou de sa. Monchè m te touye Jovenel, Ou menm ou pat dakò yo tiye Jovenel, enbyen pwiske la gon dezakò, ann met ansanm pou nou fè akò. Men si se ansanm asasen yo, lè w pran Montana, se son strateji nèg yo kreye pou yo di w, pase isi, kole w pran, pa kole w pran.

ki patisipe nan pe, endepandanpman volonte yo pa t nan asasina. Sepandan, w ap jwenn majorite de moun ki te nan tout medya ki te di Jovenel de tèl dat fòk Jovenel, n ap fè Jovenel kite pouvwa, n ap mete tout mwayen deyò, pa gen. Men, lè w pran Montana, akò Montana, ki genyen eleman ti tchoul, ti tchoul Dimitri Vob la, kòman l rele ankò? Don Kato, Don Kato. Don Kato. Lè w pran ti restavèk sa a, san stati, ki pa konn istwa l, ki pa konn kote l soti, ki pa ka fè diferans, ki pa konprann sa k rele pou, ki pa konn sa k rele dezakò ke l kapab genyen avèk Jovenel Moïse e diferans ki egziste ant li menm e lè Libanè, Siryen. Pa gen anyen k ka fè enterè pa m jwenn avèk enterè Reginald Boulos kòm Libanè. Poutan mwen menm avèk Jovenel Moïse nou ka gon dezakò sou kòman nou wè tèl bagay. Men moun sa yo se de, se sa yo rele, se de, se de kontansye istorik ke nou gen avèk yo. Nou pa ka kite manje fè nou fè pwomosyon pou yo. Nou pa ka kite anvi woule machin fè nou fè pwomosyon pou yo. Paske Dessalines menm jan Jezi de Nazarèt te vèse san l pou l di pou l achte nou, di peche, nou gen yon anperè, yon liberatè ki rele Desalin, ki afwonte moun sa yo, k achte libète nou nan men yo. E, w ap gade nèg sa yo tèlman awogan, yo tèlman frekan, yo di w Jo, sa k fè yo kontribye pou yo tiye Jovenel, paske Jovenel te twò awogan. Men Jovenel pa ka pa awogan, li pa ka pa ka gade yon milat nan zye.

Ke m ka ekri, ke m ka vann. Men, lè m wè yon ansanm ti restavèk ki pa konn kote yo soti, kal mete avèk milat pou asasine Jovenel Moïse, nou menm nou prè pou n kontinye batay la jous yo asasine nou tout dan la mezi ou yo kapab. Paske Desalin te di deja, li te montre nou, epòk lè kolon yo te pwisan, kisa yo te konn fè avèk nèg. Nèg pat moun. Lè nonm nan pran w li fouye tou l mete w li antere w tou vivan. Epi l vide lwil siwo sou tèt ou pou foumi manje w jous ou mouri. Lè w gade kòman yo te konn ap vyole sèvant ki pral bay milat la, se te yon bagay inimen. Sa vle di Desalin a konkeri a kite yon èv pou limanite, paske sa k blan yo, sa yo rele milat t ap fè yo, sa yo rele kolon t ap fè yo, se te bagay ki te ki te dezimanize lemond. Alòske Desalin vin restore lemond, li di non nou pa ka viv nan rèy sa a, il fo ke nou kreye sa yo rele lalibète. Ebyen jodi a, nou di nou menm avèk yo nou pa ka gen akò ant mwen menm, Nou menm k ap sipòte, k ap chèche, k ap goumen pou n jwenn jistis pou Jovenel, ki vle wè jodi a lavi repran nan peyi a paske mesye yo te mete yon machin, tout machin gang nou wè k la a, se nèg ki nan twa akò yo ki mete l kanpe, ki mete machin gang sa a kanpe. Fò nou konnen. Ok? Ou pran 11 septanm, akò 11 septanm ke Ariel Henry sou tèt li a, ann al gade Kote andre michel podyab pòv malere lè m konnen kote kote andre michel soti nan vi li kòman yo pran andre michel nan lari mennen andre michel bay kaplim epi kaplim chèche ti mwayen l voye l lekòl kòm pitit sòyèt pou andre michel pa konprann li ka gon dezakò ak jovenel moïse men pa gen diferans ant li menm jovenel moïse paske jovenel moïse E tèlman gran, li chita li esplike nou kote l sòti. M te konn moute do kamyonèt, m vin tann pwovizyon devan Teleco, li pa vini, kounye a pou m ap chèche mwayen pou m tounen. Pandan l prezidan, l ap goumen kote l sòti. Sa vle di li fyè pa rapò a sa l konstwi, fason l konstwi tèt li. Jodi a André Michel twouve li alèz, m wè gou ansanm de ti tchoul jouskaprezan. Menm jan yo te fè pou Desalin, apre yo fin asasine Desalin, yo fè peyi a pase prè de 40 an pou yo pa pale de Desalin. Men te toujou genyen vwayou, delenkan, moun pwoblèm ki gen pwoblèm sikoloji sa yo ki te toujou la pou fè pwomosyon pou lanmò Desalin, pou anpeche moun pale de Desalin. Se sa ki esplike jodi a tou, gon ansanm de nèg swadizan se analis politik nan yon seri de medya, ou wè yo kontinye ap fè kanpay pou detwi Jovenel Moïse. Se pa rapò a sa Jovenel Moïse te senbolize a sa l vin ye. Jodi a, nou menm nou bay konferans maten an pou nou di yo, pa akò Luzann nan, se yon akò kote nèg yo al chèche pou yo mete tout ansasen ansanm pou yo kapab gen plis fòs pou yo vin konbat le jovenelisme. M pa di, gen yon nuans ant joveneliste, nèg pwobableman ki t ap fè kòb a Jovenel, epi jodi a Jovenel gen tan mouri, y al kolabore an kachèt avèk Ariel Henry. Se pa de moun sa yo m ap pale. M ap pale w de jovnelism sou baz ideyoloji, sou baz moun ki te kwè pa rapò a sa Jovnèl t ap fè, kote Jovnèl soti, kote l ye jodi a, e kòman reenkane Jovnèl sa atravè yon ide pou n kontinye vann pwojè Jovnèl t ap fè nan diferant peyi. Jodi a sa nou rann kont, mesye dam sa yo met ansanm, yo gen kòb nan men yo, paske kòb k ap enjekte aktyèlman n tan nan medya, lè m pale medya m p ap pale de jounalis paske fò nou fè diferans ant jounalis e lè medya. Patwon, moun ki gen aksè pou pale a entèl pale a entèl. Gen gwo lajan k ap enjekte pou kase ide moun ki vle kwè ke w ka toujou ap pale de Jovenelis la, de Jovenel Moïse. Nou menm nou di, mesye Fritz Jean k vin la a, tout se sa yo rele distraksyon ke y ap ba nou. Se pa de bagay ki fèt senp. Ok? Sa vle di, se de moun yo gen de gwo kapasite epi gen yon laboratwa epi chak fwa pou antre pou vin nan yon bagay pou soti de la. Ebyen, kòm mwen menm, lòske Fritz Jean, yo te deziye Fritz Jean nan Sena Repiblik la pou l te vin Premye Minis, m te pwodui, m te pwouve peyi a, e m gen dokiman pou m pwouve Fritz Jean se te yon, se yon ansyen nèg ki te dilapide Labank Santral. M gen prèv, m gen dokiman. E m mete l an defi

Lè gouvènè Venel Joseph ki te gouvènè Bank Santral, ki te vin direktè Teleco, remèt mwen dokiman sa a, li di m, monchè, pou menas ki sou tèt mwen, m ba w dokiman sa a. M ka mouri lendi, m ka mouri madi, men avan m mouri, avan yo asasinen m, mwen ba w dokiman an. Li banm dokiman nan mardi yo asasinenl swa vandredi sou wout boudon an. Paske se yon se te yon dosye skandal. E se dosye sa m te voye nan sena repiblik la tou. Pèmèt prezidan Jovenel paske nou pa nou wè moun yo ap mache nou pa konn sa yo ye. Si yon peyi jodi a yo fon bagay pou nou pou yo valorize sèlman malpwòpte. Pou yo valorize sèlman fatra. Pou yo valorize sèlman delenkan, ansasen. Epi pran pòz yap denonse nèg yo mete zam nan men. Se pa nèg yo mete zam nan men yo ki danjre mesye dam. Men se nèg entèlektyèl kap reflechi kòman pou pran 10, pou pran 5 depatman. On moun paka sot Okay vin Pòtoprens. On moun paka sot Malpas pou rantre Pòtoprens. On moun paka sot Laboul, nenpòt jan pou di Tout sa yo son manèv, son strateji ke nèg yo fè pou fè nou tout pè epi pou nou kite yo mennen peyi a kote yo prale a. Nou menm, apati de jodi a, tankou nou di, nan kad mobilizasyon nou vle ke peyi a konnen, nou pa nan akò, nou pa nan twa akò. Paske koulèv la te gen sèt tèt, Jovenel koupe kat tèt, te ret twa tèt, twa tèt sa yo met ansanm jodi a. A fò nou klè. Jovenel di nan sèt tèt la, m koupe kat ret twa. Ebyen 3 kreye strateji yo mete ansanm yo chak yon akò diferan pou abouti a objektif fikse. Men objektif yo gen fikse a se pa lòt bagay, se fini avèk nou nou menm laklas mwayèn pou pa gen dyaspora vin envesti la. Afè yo tande entegrasyon dyaspora pou yo fè tout moun pè efektivman. Tout dyaspora pè vini paske yo di depi ou vini y ap kidnape ou. Jodi a otèl fèmen. M pa gen otèl. Men si otèl ap travay, moun ki t ap travay yo sa n fè? Moun jodi a yo pèmèt ou pa gen okenn ti biznis okenn. Men poutan. Tout makèt ap fonksyone san pwoblèm. Tout òm di gwo biznis la ap fonksyone san pwoblèm paske yo menm yo gen yon fason yo òganize an rezo. Ebyen nou fini pou nou di jodi a, nou menm nou mande e nou ankouraje la mobilizasyon avèk fèmte avan 7 fevriye pou 7 fevriye pou pèp ayisyen konnen ke li pral avanse nan lòt bagay.

Nan yon fòm, nan yon jan ke pèp ayisyen swete l. Sè ke nou menm n ap fè pwomosyon nou pou yon jent militè ki pran tèt peyi a pou reme, pou retabli lotorite de leta. Nou pou yon jent militè pran peyi a pou m, si m pral Kafou, m pa bezwen al touye tèt mwen m nan mòn, al pran elikoptè Kenskòf pou m al Kafou. Nou pou yon jent militè k ap vin la k ap di kesyon baz 400 mawozo a fò l fini. Paske baz Capca Mawozo a li gen mèt li e se bòs yo kap mèt. Nou bezwen yon jent militè ki vin la avèk bra de fè, avèk fòs pou restore otorite de leta pou peyi a redwi a de sèl gang. Lapolis, lame. De gang nou vle nan peyi a. Nou vle lapolis, lame dayiti. Apre sa fòk tout lòt gang yo pa kèlkanswa mwayen Nou jwenn yon fòs, nou jwenn yon Leta ki vin la a, ki pèmèt lavi sosyal, ekonomik, politik reprann nan peyi a, pou nou kapab pèmèt gran majorite popilasyon an retounen nan aktivite yo. Pozisyon nou,
kòm revolisyonè nan Latibonit, se pou nou vin reyitere dezakò nou avèk akò pratchòkò ki bati sou twa wòch dife.

Nou tande g'on lòt akò Montana. Nou tande g'on akò Montana Pen. Twa akò pratchòkò sa yo, se twa akò ki gen asasen ki te asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Anndan twa akò sa yo ou jwenn les auteurs, les co-auteurs et les complices. Kidonk nou lè le jovenelism nou pa gen oken rapò ni oken akò ke nou siyen avèk asasen ki te asasinen prezidan Jovenel Moïse. Okontrè, nou di si la jistis li gen lantè pou l bay Jovenel jistis, la nature. Avèk nou menm, n ap fè tout sa nou konnen ki anndan lanati a pou n pèmèt ke Jovenel Moïse, ansyen prezidan nou, jwenn jistis. Nou sezi tande yon sèten De Fridjan, yon nonm ke nou gen anpil dokiman, ki te kase Teleko, ki te kase Bank Santral, jodi a al depoze pyès sou baz akò. Donk, yon nèg ki fin satisfè tèt ou, ou pa ka nan akò. Donk, m panse jodi a, li enpòtan pou nou te kapab di laprès, yonn nan akò sa yo pa akò pèp la. Okontrè, akò pa nou an, se akò k ap pral konpoze de zansyen militè, sa vle di de zansyen Fòzame Dayiti, avèk Dè sivil, lè n di dè sivil, nou di moun ki soti nan dyaspora a, nou di dè moun ki soti nan sektè peyizàn nan, nou di dè moun tou ki soti nan tout sektè nan vi nasyonal la. Sa se akò pa nou an sa. Nou pa gen akò pou n patisipe avèk ni nèg ki te asasinen Jovenel yo, ni nèg ki te konplis yo, ni nèg ki kòmandite krim yo.